Le pèp, ki jan nou ye, se Roudy. Bon, jodi a m vin fon ti video tou kout pou m ka anonse nou ke nou tout konnen ke Ayiti pral nan koup di mond, men mwen vin di nou ke Ayiti pral nan koup di mond ni devan kamera a, ni dèyè kamera a. Ok? Le grenadye, yo pral nan koup di mond devan kamera a. M ap di bagay la kè m kontan. E pi, Andy Thibert pral nan koup di mond. 2026 lan dèyè kamera a. Bèl bagay. Sa vle di, an 74, Ayiti t al nan koup di mond sèlman devan kamera. Men an 2026, Ayiti pral nan koup di mond ni devan kamera ni dèyè kamera. E m pa konn si nou sonje Andy Thibert nan Barikad.

Se li menm ki pral responsab teknik pou retransmisyon match la nan Mondyal 2026 la nan vil Kansas City. Ok? So, nenpòt match foutbòl Mondyal 2026 la ke n ap gade ki ap jwe Kansas City, Menm si se pa Ayiti k ap jwe, mwen vle nou konnen ke e retransmisyon match lan, moun ki responsab teknik pou sa a, se yon Ayisyen, Andy Thibert. Ok, e m ap gade foto Andy Thibert la a, nan entèvyou l ap fè avèk Arel la, misye sanble yon timoun ki blanchi twò bonè. Antouka, m byen kontan wè se pa mwen menm sèlman k ap blanchi. E bon m di nou, E ou konnen menm lè m ap m ap di sa, gen defwa fò m met yon ti bagay serye ladan. Nan entèvyou an, m pa m pa pral chita la pou m bay pou m bay tout entèvyou an. Mwen envite nou tout ale gade emisyon Carel fè sou sa. Men anvan nou ale, ban m ban nou kèk ti detay. Andy eksplike ke se Nan sinema li kòmanse pou l rive kote l rive a la nan moman sa la. Sa vle di talan ke l genyen kounye a ki pèmèt ke li ka responsab teknik pou retransmisyon match la. Non sèlman li kòmanse nan li menm ki jwe fim Barikad, li fè konnen tou ke se Richard Senecal, ki te gide l, fè l wè potansyalite l, si m byen sezi sa ke Carel t ap esplike a. Ok. Kisa m anvi di sou sa? Li enteresan kijan dèfwa yon bagay kòmanse an jwèt epi l vin pou tout bon. Sa vle di ou kòmanse fè yon bagay epi ou gade ou wè ou fè karyè w ladan l, ou fè vi w ap fè l, ou renmen fè l w ap ou renmen fè l, lè fini tou gen yon moun ki wè sa nan ou ki fè w ki fè w wè potansyalite w ok se poutèt sa nan yonn nan dènye videyo ke m te fè a m t ap pale de 2 gwoup de moun ki nan kominote pa nou an. Yonn son myèl k ap pwodui siwo, k ap ankouraje moun. So nou ka mete Richard Sénécal nan faz myèl la. Sa vle di moun ki te la ki te pou ankouraje Andy a. So mèsi Bondye ke Richard se te yon myèl, Richard pa te yon sèpan. Paske si l te yon sèpan, li t ap dekouraje Andy. pou l te di Andy konsa ke a, ou pa bon, ou raz, ou pa konn sa w ap fè a. Ou konprann mwen, pa, pa retire l rido sou bagay sa. Ok, Ayisyen pa rive nan nivo sa yo. Donk, mèsi Richard Sénécal, pase ke ou son myèl. Mèsi. Lè fini tou, Sa fè m sonje, anvan m fini, m pap ret anpil nan videyo sa. Sa fè m sonje kisa ki te kòmanse swen m ap fè jodi a la. Ann di Tiber pale de Richard Sénécal. E m pral ban nou yon ti blag. Petèt yon jou m ap pale de sa plis an detay, men kòm li vin nan tèt mwen m ap tou pataje l avè nou paske li gen yon relasyon Ok? Ki jan m kòmanse nan sa m ap fè a la? Mwen chita lakay mwen m ti moun m pap fè anyen. E pi, manman m te pwofesè lekòl nan yon lekòl ki hench. Avèk manman m, yon lòt pwofesè ki te la, se te yon mesye ki rele mèt Lavo. Gen yon jou, Manman m di m konsa ke men sa a pote ale bay Mèt Lavo pou mwen. Mèt Lavo pa t ret twò pre, twò, Mèt Lavo pa t ret twò lwen lakay la. Epi, lè m rive kay Mèt Lavo, mwen, mwen Mèt Lavo gen nenpòt de oubyen twa machin la tape. Epi m di Mèt Lavo, e, èske m ka tape sou machin sa yo? Paske m, m te renmen tape, men m pa gen machin a tape. M te kòmanse renmen tape paske papa m ki te nan lame dayiti, papa m se te klèk depatman l te ye nan vil Hinche. Sa vle di chak fwa m al wè papa m toujou ap jwe nan machin nan, ap jwe nan machin a tape a, m ap tape, klèk klèk klèk klèk m ap tape. Men si m pa al nan kazèn nan, al wè papa m pa ka tape epi lè m rive kay mèt lavo m wè mèt lavo gen 2 oubyen 3 machin a tape m di o mèt lavo m ka tape m ka tape apèn ki laj m te gen lè sa 9 10 an epi mèt lavo di m pa bay tout istwa la non m pa bay tout istwa la fò m fò m fon videyo spesyal sou sa mèt lavo di m konsa Wi, ou ka tape. Li di men de kondisyon. E bon fòm ba istwa byen wi. Mèt lavo di konsa ke men wi, ma yon pwoblèm pou tape nan machin sa yo. Men, depi swa ap tape a, se janvye, fevriye, mas, avril, me, jwen, jiyè, out, septanm, oktòb, novanm, desanm. Poukisa msye te di m sa? Msye di m sa paske. Nan moman an, mèt lavo te konn fè kanèt leson avèk kanèt skolè. Sa di, mèt lavo te gen yon mikwo print shop a lepòk. So, lè mèt lavo achte fèy papye blan li, fèy papye blan, se pa grenn moun te konn achte sa an Ayiti, mèt lavo pa t dakò pou m pran fèy papye a epi m ap tape madjigridji avè l. So, mèt lavo di m, depi ou pran papye a, Ou plwaye l an de. Lèfini ou tape ladan l janvye, fevriye, mas, avril, me, jwen, ou ka tape. M di mèt lavo, m pa gen pwoblèm, m renmen tape. M renmen tape, m ap tape pou ou. Mèt lavo di, anben pa gen pwoblèm. Al mande manman w pèmisyon si w ka vin lakay la pou w vin tape. Epi m ap montre w kijan pou w fè sa ke mwen itilize machin nan pou m fè. Monchè! Manman m te toujou ap joure m pase m ap teke m ap nan lari a. Aa, lè m di manman m sa, manman m dakò frè m nan. Gade, chak jou m kay mèt la fò m ap tape. Rès istwa a, n a kontinye yon lòt lè. Men se nan kòmanse tape sa a ki vin, ki vin tape sou konpyoutè, ki vin tout sa w wè m ap fè la a. An di mwen felisite w pou. nouvèl sa a ke se yo menm ki pral responsab teknik pou retransmisyon match nan Mondyal 2026 la. Ok. Ou son moun m konnen, m gen foto avè w, m kwè m ap mete kèk nan grenn foto yo. Wa wè, wa wè ki moun sa paske nou tout vin granmoun kounye a sa ka rive w pa sonje. Men mwen rankontre Andy paske

Se pou mwen l ye, se mwen menm ki te kreye l e nan moman sa yo m te konn ap mache tout kote al nan film festivals, Haitian movie premières, ale behind the scenes. Donk mwen te gen chans rankontre Andy e behind the scenes film tankou um, We Love You Anne, m te gen chans rankontre Andy tou. Lè se pa nan sinema, m te toujou wè l avèk yon kamera nan men l. Ok, donk. kamera sa k te nan men l lan mennen l jis kote l ye a. Donk mwen wè l te enpòtan pou pou m te pale de sa. Pou ti jèn, jodi a la w ap kouri monte desann avèk yon ti telefòn nan men w, w ap chache kontni pou w ka poste sou rezo sosyo oubyen w ap chache fè nenpòt lòt bagay. Men, si w renmen sa w ap fè a, premyèman, kontinye fè l. Dezyèmman, gade pou w wè si w te ka mete kèk myèl. bò kote ou. Moun ki pozitif, moun ki gen kapasite pou yo wè so, ki so ap fè a, ki kote ou ka al avèl. Epi petèt yon jou, si m vivan toujou, ou a fè siksè, epi mwen menm, m a pale de ou. Paske mwen menm, m panse m fè sa byen. Felisitasyon Andy. Carel, bon m tou salye ou. Mwen salye kouraj ou e mwen renmen travay wap fè a. M te toujou rete behind the scenes, mwen gade men nan moman sa la menm jan avè w mwen parèt figi m devan kamera pou m ka pale avèk lemond. Sonje abone avèk chèn sa si w bezwen ti enfòmasyon konsa paske sa se this is pride, that's Haitian pride. M fè kèk videyo la map pale de Ariana, map pale de koup di mond, map pale de lòt bagay. M pa t ap ka kite moman sa a pase pou m pa pale de Andy Tibè paske sa l ap fè a se li antre nan lis first Haitian ok si w ale nan sit blog mwen an ki se haitianinternet dot com mwen genyen yon lis first Haitian nan lis atik ke m ekri yo. M panse ke lè mwen pibliye atik sa a sou HaitianInternet.com, ann di Tibè tou antre nan First Haitian nan, kòm First Haitian ki te broadcast nan nivo sa a yon match mondyal 2026. Felisitasyon Andy, mèsi paske w gade videyo a. Sonje pou w ka abòne, like videyo a, pataje l. Mwen renmen nou tout mwen renmen w na wè nan lòt video ciao. Anvan m ale fòm tou di tou oh m paka m paka pa di sa mezanmi mwen fè yon mizik pou koup di mond lan ok mwen fè yon yon anthem pou koup di mond lan vide gòl sou yo. Grenadye vide gòl sou yo Vide gòl sou yo Yes Mwen fè videyo a Videyo a sou chanèl sa la Gade l pataje l Paske mwen m vle m vle tande mizik sa ap jwe nan tout radyo an Ayiti Ok s on fyète Li te enspire m epi mwen tou fè mizik lan Mwen renmen mizik lan E m te vle fè yon bagay ki pozitif.